Bon, se yon desizyon, daprè mwen menm, ki reponn a strateji jeneral yo ke yo toujou met a pwen nan chak moman. Remake ke mesye ke y ap rele bandi yo toujou gen yon seri daksyon yo pran e nan yon moman detèmine ke yo kenbe pandan yon sèten tan, yo modifye l lè yo vle. Donk gen yon done. ki chanje e ki daprè mwen menm pot yon sètèn enkyetid lakay yo. Donk yo bay yon repons pwopòsyonèl a menas e nouvèl ke yo kwè ki gen yo a. E m gen enpresyon lè yo fin bay lòd la e ke popilasyon an reponn a apèl ke yo fè a, m gen enpresyon se lè popilasyon ale. Mesye chèf yo ap konstate yo menm ki kantite dega ki te fèt. Pase mwen menm pèsonèlman m sezi. Pase m sipoze ke moun yo te kase kay yo, yo te vòlè bare kay moun yo. Men m pat panse yo te òganize yon dezas konsa. E gen yon bagay ki vin ap pase nan tèt mwen. Chak fwa mesye yo fè yon operasyon nan zòn, lè yo soti yo gen yon ti slogan, nou fè l jan blan an te mande a. M pa konn si nou sonje sa. Yo te toujou gen yon ti slogan konsa, Nou fè l jan bòs la te mande a. Donk, sela ve di ke mesye yo non sèlman yo te al chase moun yo, men yo te gen yon pwojè de destriksyon fizik. Paske lè w ap gade, ki nesesite k gen yon moun ou chase moun yo? Y ale. Ou rantre lakay yo, ou vòlè bagay ki te genyen. Donk, an prensip. bezwen imen w ta kab rete la. Men òganize yon dezas fizik konsa, se pa yon bagay senp li ye. E m te toujou si ke mesye bandi yo se moun ki t ap aji sou lòd. Sa vle di ke gen de enterè bokou pli enpòtan ki te mande pou non sèlman yo te chase moun yo nan kwadrilatè sa a, ke m toujou defini kòmanse depi Waf Jeremi ki monte sou wout Dèlma nèt, ki pran tout Nazon, travèse ale jis nan zòn Lali, ale jis nan zòn Stad Ilyo Katò. E pou mwen menm, se yon kanpay ke mesye yo ap egzekite, t ap egzekite. E petèt yo pa menm kab, yo petèt pa t menm konnen ki objektif moun ki te donè dòd yo nan sa. Donk, men an si konsèn evenman an li menm, le fèt ke mesye yo fè apèl mande moun yo tounen, sa reponn a yon nesesite nouvèl yo genyen pou pwoteksyon pwòp tèt yo e sa bay yon siyal ke popilasyon an gen kapasite pou li tande yon mesaj, e pou l estime ke mesaj la ale nan sans atant ke l genyen nan moman an, epi pou yo reponn a apèl la. Kounye a yon kesyon m ap poze m, èske si se gouvènman an ki te mande moun yo pou yo te ale, èske yo ta prale? Donk, sur le plan de la socio, de la psychologie sociale, se yon kesyon ekstrèmman enpòtant. pou moun ta poze tèt ou, èske si moun nan gouvènman yo te mande popilasyon yo pou yo te retounen yon kote yo te ale, èske yo t ap reponn? Èske yo t ap reponn ozi vit? Donk, se sa nan teyori politik, yo di w gon diferans ant moun ki gen pouvwa ak moun ki gen otorite. Paske otorite a se kapasite ou genyen pou fè yon moun obeyi w. E moun nan obeyi w san w pa al fè. presyon sou li dirèk. Donk, moun nan kwè nan moman sa a, sa w di a kapab laverite. Paske tout lavi, lavi yon moun, lavi yon sosyete, li fonksyone an de bagay, le mensonge et la vérité. Yon bagay ou di, moun nan kwè sa w di a oubyen l pa kwè sa w di a. Sa vle di ke m sipoze, si se gouvènman ki te di moun yo ale, moun yo t ap pran yon ti tan. pou yo ta mande eske se vre, eske yo pap gen pwoblèm densekirite. Gen yon lòt bagay mwen note, lè Jimmy Cherizier ap fè apèl la, li di moun yo, li deplase tout bandi ke li te mete nan zòn nan. E ke si yo ta rive, yo ta jwenn yon grenn bandi, yo mèt fè sa yo vle avè l. La a nou anndan strateji de kòmandman reyèl. Yon moun ki gen pouvwa l bay yon lòd a twoup pa l sòti. Tout moun sòti. Li bay lòd a popilasyon an, li di yo yo mèt vini. Yo vini. Donk se yon gwoup moun ki gen kapasite lè l di yon bagay li kab fè moun aji an fonksyon de panse l la.
Metan Colo, ou te toujou, ou te nan plizyè entèvansyon ou fè, ou te soulinye kesyon dyalòg la. Lò gen anpil moun ki ap pale, se ta dyalòg ki gen ak gouvènman, avèk bandi yo, ki fè bandi yo mande moun yo retounen lakay yo. Èske ou panse sa ta kapab yon bagay konsa? Non, m pa kwè, m pa kwè, m pa kwè. Mwen pa kwè. Alò la, nou nan sipozisyon. Yes.
Mwen pa kwè.
Mwen pa kwè gen yon done nouvèl, gen yon done k chanje. Ameriken yo, se yo menm ki pi granmoun e pi timoun nan jwèt k ap jwe la. Pi granmoun an se sans ke se yo menm moun kapab pi pè, pi timoun paske yo pa menm sur de zafè. Bay Ameriken, ou pa wè Ameriken se chak jou l ap di yon pawòl diferan? Ou wè Marco Rubio pandan l vin la, pandan prezidan Trump monte la. Li di w 1 mesye Kenya yo, yo wè mesye Kenya yo pap kab rezoud pwoblèm nan. Ameriken pa kab di m se lè echèk la la pou yo wè ke Kenya pa tap kab rezoud pwoblèm sa. Paske se 2 moun ki koute m anpil, an Ayiti yo pa koute m, men Ameriken yo tande m e koute m anpil. e lè m di yon bagay yal chita travay sou li yo analize l. Pa gen yon grenn ka ke Kenya ta kab rezoud pwoblèm sa. Se pa lè yo vin echwe a map di sa. Kounye an yo te, Kenya te vini an akonpayman cpt a ki te monte. Yo wè cpt a se pa afè gouvènans lap regle se afè ti rapin li, ti vòl li a goch a dwat, regle ti afè, se ti afè lajan yo yap regle. Donk yo pap regle afè leta. Mentnan se sa ke caricom te bay. Donk pwodwi caricom nan vin ekspire nan men yo. Premye sa l fè l al sendomeng li wè avèk prezidan abinader li di kounye a fòk nou ta gon fòs men se l oea pou n al fè rezoud sa. Men m pa konn si marco rubio se yon nouvo veni nan afè emisferik la. Oea pa janm gen strikti pou l ta kab voye yon fòs vini. Ou yo a pa kapab. Kounye a, lè yo vin wè sa, y ap eseye chanje pawòl la de OEA a l'ONU. Ò, politikman, lè Ameriken p ap janm kab fè Konsèy de Sekirite a apwouve yon fòs ki pou vin ann Ayiti. Mwen menm, mwen te kwè, lè mesye yo te di sa, Se an espwa sa k ta pral pase a Lalaska a. Sètadi ke si Prezidan Putin ta rive antann li vrèman avèk Prezidan Trump, e ke an retou, Prezidan Putin ta kab pale avèk Lachin pou yo fè yon lache men pou voye twoup vin ann Ayiti. Men Ameriken yo p ap kab voye twoup ann Ayiti. E m pral esplike poukisa. Tout moun k ap mouri ann Ayiti yo. Se ameriken kap touye yo atravè men bandi yo. Pwojè kraze tout zòn nan debarase l se yon pwojè pou ameriken li ye. Pou yo kapab vin pran espas fizik la pou yo fè pwogram pa yo. Answit, zam kap, ameriken gen kapasite pou l ta fè bagay kap pase an Ayiti a fini an yn semèn. San ke l pa tire yon kout fizi, san ke l pa voye yon grenn sòlda. Paske tout zam kap touye moun an Ayiti yo, tout minisyon kap touye moun an Ayiti yo, se ameriken yo k fasilite yo rantre an Ayiti. Se menm jan avèk afè dwòg la. Komès dwòg kap pase pa Ayiti yap pale tout tan an, se komès ameriken. Paske jou ameriken pa ta vle k dwòg rantre lakay li, lap nèke kontwole tout bagay kap sot a leksteryè ki pou pase nan dwàn li epi l fèmen l. Ameriken gen yon kontwòl strik. Sil pa vle yon ravèt vole pou rantre lakay li, li gen kapasite poul kontwole poul pa fèl. Se menm jan bagay kap soti yo ozetazini ameriken gen kapasite poul anpeche yo soti. Si w wèl pa fèl se ke l gon rezon e tout rezon nan lagè se rezon ekonomik. Donk ameriken an gon seri de moun kel mete la, gouvènman w wè pa, eske w janm tande gouvènman janm pran yon sèl inisyativ yon jou? Konn bandi. Jamè. Pa on yo ta kab pran inisyativ epi bagay la pase mal. Non, lè bandi yo fin fè on bagay, yo pran pòz y ap kouri dèyè sa bandi a fè a. Men yo pa janm al fè on operasyon pou deranje bandi. Donk gon gwo konplo ki melanje sou tèt popilasyon ayisyèn nan. kap peye konsekans lan, gran nèg kap regle afè yo, menm bandi yo m sur, mwen sur sa m absolument sur lè yap bay imaj nan ki eta zòn kote mesye ti bandi yo te voye yo ak jan sa kraze, mwen sur ke yo pat konnen ke dezas la te osi gran. Paske la li vin devan je tout moun e yo menm yo wèl tou ke sak gen la se yo k responsab, se yo k fèl. Mèt nè la grande raison. Poukisa? Rele tout kriminolog ki genyen. Pa gen yon nèg ki janm bandi, ki konn, ki la, objektif bandi a, alò m pa pale w, gen bandi ki chita, ki voye lòt ti bandi. Lòt ti bandi yo voye a, podyab, se ti moun ki te nan lari a, ki pa gen, ki pa kab manje, ki menm gen pwoblèm pou yon plat manje. Se yo menm yo voye al fè zak sa yo. E pou yo fè zak sa yo, gen anpil fwa, yo ba yo dwòg, paske gen de bagay pou moun fè fò moun nan etad foli. Donk, yo ba yo dwòg, yo vini, yo pa gen konsyans sa y ap fè, pase yo voye yo kraze brize, yo kraze brize. Mwen si bandi entèmedyè nou konnen, tankou de nèg Chimie Cherizier, tout lòt sa k chèf yo, m si lè y ap gade, yo pa t janm panse ke ti mesye yo te fè djòb la byen konsa. Mentnan poukisa tout kraze k fèt la bandi k al fè zak la kraze a pat nesesè pou l yo pase kraze a pran yon enèji yon kouraj ke l pat bezwen depanse se afè ti vòlè l ap regle m bon yon nèg ki nan nivo sa w al rache twalèt ka yon moun donk se yon nèg ki pran twalèt la pou l al vann li donk yon nèg k ap pèdi tan l pou l pran yon twalèt ki fin sèvi deja pou l al vann li pou konbyen kòb 20 30 dola donk se yon nèg ki nan grangou. Donk se pa misye chèf yo. Donk tout e kraze brize a fèt, donk tout kraze brize a e se lòd ke yo resevwa pou yo fè l. Donk gen yon moun ki te gen enterè pou yo te chase moun yo. E m pa konnen si nou konnen sa yo rele la theorie de la terre brûlée. Nan tout peyi kote ou wè yo fè yon operasyon de la terre brûlée sa vle di ke fè moun yo sove. tire, fè moun yo pè, tiye de twa pou konvenk yo ke yo kab mouri, yo sove. Answit mete dife, piye byen yo, se yon twazyèm moun ki bezwen vin pran tè kote kay la ye a ki fè kraze l. Kounye a, mesye bandi yo gen lè wè jwèt la soti pou vire nan men yo. Pase nou wè nèg reprezantan ameriken k vin al pa vin sou menm baz avèk anbasadè k te la anvan an. Kounyè nèg yo genlè di ah genlè mesye yo fin fè nou fè tout bagay sa epi yo soti pou lage nou non paske nou sonje jan Jimmy Cherizier te konn ap pale jan anbasadè a te konn ap pale gen de bagay Jimmy Cherizier fin konn di anbasadè a vin pale aprèl lap pale devan di l pa demanti sa Jimmy Cherizier te di a anplis li di Ke Will an kontak avèk gang yo, pase pou asire sekirite anbasad la yo gen de kontak yo oblije pa bandi yo. Nou gen yon dezyèm prèv, nou raple nou nan zòn Swason an lè te gen 2 ameriken yon madanm avèk yon mesye yo te tye, yo te bezwen pran rès kadav yo, avèk kiyès yo te negosye pou yo te al pran rès kadav yo pou yo voye lakay yo. Donk nou avon la prèv ke moun ki nan anbasad amerikèn. E se yon bagay ki nòmal wi. Li fèt atravè lemonn, atravè tout peyi. Anbasade yo toujou gen antre yo, gen kontak avèk zòn moun ki kapab nan konfli potansyèl, paske yo menm gen de bagay yo konn bezwen regle, se atravè la pou yo regle l e yo pa pou regle l avèk lafòs. Se yon bagay nòmal. Nou sonje m toujou ap di nou, premye liy de defans sekirite yon peyi, se nan anbasad ke w genyen nan peyi kote yon menas kab sot la nan peyi sa pou l vin sou w. Donk ke anbasad yo gen moun ki gen kontak ak bandi se yon bagay nòmal. Nou menm tou si n t ap fè travay serye nan anbasad nou an Repiblik Dominikèn fò n te an kontak avèk tout moun ki nan lame, tout moun ki nan lapolis, tout moun ki nan gang. Paske se sous kote yon malè kapab soti lakay yo pou vin lakay ou. Se yon bagay ki totalman nòmal. Mentnan genlè bagay la gon viraj ki fèt paske nèg ki vin la yo voye nan anbasad la kounye a son ansyen militè misye ye. Donk li gen yon lòt apwòch e yo wè misye nèke parèt yo mete 100 milyon dola sou tèt Babekyou. Mwen menm mwen konnen se blag moun ki mete kòb yo ap fè. Men Babyekou, Babekyou pa kab pran nan blag. Apati de se yon man genlè l soti pou l nan kont avèk pwòp moun ki konn pale avè l yo. E nou sonje gen yon lè misye te di, jou l ap kite Ayiti, nèg ki nan lapolis isit, se gade, yo pa menm kab leve je gade l, se wè y ap wè l chenn nan men, chenn nan pye, chenn nan ren, li pral monte avyon pou l ale. Donk, gen lè van an fè yon ti vire, e kòm misye gen bon estratèj, e l gen de estratèj ameriken, m pral presize ki konn l'art militaire e se moun sa yo ke ameriken ki nan leta yo konnen ki sou teren yo konnen yo, yo konn sa yo kap fè ou wè strateji a chanje tout swit yo gen de moun ki trè spesyalize nan kominikasyon de gè avèk yo. Gade je mesye bandi yo. Wi wi wi wi Nou pa sonje depi lontan map di nou depi ou wè yon group moun kapab pran tan poul sèkle yon vil konsa se pa yon bagay bandi se bagay m pase konben tan ap etidye sou li ap konn depi yo fèl la se tankou yon foto m konnen tout lòt bagay ke yo pral fè yo mètnan Genlè gon van k kòmanse vire e bagay ou wè Babekyou fè a e bon bagay ou wè Knodie.
An palan de lapè a.
Non, li te toujou ap di lapè a pase ou konn wè yon nèg kèlkeswa nivo bandi ou ye, kèlkeswa bandi ou bandi ou gwo nèg, gon jou w ap reveye, tèt ou ap klè, w ap wè nan ki sa w antre. Se lè w pral rantre nan banditism la w pa konn ki sa w ap fè. Men lè w kòmanse poze zak la, Ou pa wè Barbecue toujou ap pale w de la jistis? Bandi a toujou konnen si l ap fè yon bagay ki mal, sa l ap fè mal la pa nòmal. Li konnen l pa nòmal. E l konnen remèd li se la jistis dabò. E. Pi gwo malè ki ta kab rive Ayiti, sè ke yo ta monte operasyon, yo tchwe nèg sa yo. Si w wè yo monte operasyon, yo tchwe nèg sa yo, ou mèt konnen yo tchwe l pou yo kab pa pale. Pase nèg ou wè kap aji la yo pa aji pou kont yo. Donk kounye a, bagay la yon ti jan soti pou l mele nan men msye, la defans sèten dwa sakre, lap fè sak ekri nan liv li la. Pase tout operasyon lè pou w monte yo, gen yon pil liv wi ki ekri. ki di w ki jan pou w fè yo e poukisa pou w fè yo tèl jan. Donk, jiska prezan poko gen yon grenn fot k ap fèt. Se nan liv la, nèg yo step by step y ap fè sa liv la di. Metnan Colo, èske aprè tout dega sa yo e apèl pòtpawòl Viv Ansanm nan fè avèk popilasyon an, èske ou panse gen yon posibilite de dyalòg ant mesye bandi yo avèk Leta Ayisyen?
Bon, Leta Ayisyen poko menm nan eta pou fè dyalòg avèk yo. Leta ayisyen nou gen an Ayiti a la, li poko nan nivo mesye yo pou l ta t ap dyaloge avèk yo. Kòman w eksplike sa? Pase lè gen konfli, lè dyalòg la pral fèt, se pa nèg yo ki deside pou yo fè dyalòg non. Se sitiyasyon, fè ki poze yo e reyaksyon resipwòk. Lè 2 nèg ap goumen. Nèg ki pi gwo nèg la. Ou panse l anvi kite batay la? Se nèg ki pi piti a k ap mande kilè pou batay la fini. Mentnan, nèg ki pi gwo nèg la nan ka sa a la. Se pa, sa pa gen anyen pou l wè avèk gouvènman sa a poko. M ta kab di w si w ta pran yon echèl de 1 a 100. gouvènman poko rive nan pwen 8 pou l ta kab dyaloge avèk mesye bandi yo. Mesye bandi yo, mesye bandi yo bezwen dyaloge, poukisa pase yo fini pa rann kont kote yo ye, kounye a yo bezwen sòti. Yo oblije ap chèche wout pou yo sòti. Mentnan, gouvènman an pa menm ka, sèl sa gouvè, bon m ap di w yon bagay, gouvènman pa kab negosye avèk nèg yo pase. Nèg yo pa bezwen ti lajan gouvènman. Men nou poukisa yo ta bezwen dyaloge avè w? Se si ou ta voye yon ti kòb ba yo? Bon, ti kòb gouvènman ta kab voye bay nèg sa yo se tap monnen epis. Epi nèg yo pa toujou konnen se pa nan pyèj y ap pran yo. Donk, gouvènman an montre ke l pa menm kab fè yon operasyon de polis sou nèg yo, vwa yon operasyon militè. Donk poukisa pou bandi yo ta negosye avè l? Bandi yo kab negosye e yo pap fè moun nan gouvènman yo konfyans. Paske lè w pral negosye a, gen yon konfyans ki pou etabli. Fò pawòl moun k ap negosye yo se pawòl ki kab respekte. Ou panse yo kab respekte pawòl moun sa yo la? Pa bliye, nou sonje sa Magalie Habitant te di nou, gen yon ti nèg ki te mouri devan Altagras la. Son ti nèg yo te voye al nan pawòl. Pawòl la mal pase, yo tue ti nèg la. Fò pa janm bliye okenn ti fè. Donk kounye a, si w kab tue yon moun ke w te itilize pou te voye kote yo, èske w panse y ap gen yon konfyans pou yo nan pawòl avè w? Donk kounye a, menm dyalòg la, paske se yon konfli l ye, kèlkeswa konfli atravè lemonn te kòmanse tout di yo wè l di, se sou yon tab bagay lap fini pa regle gad sa kap pase an ikrèn gad kijan zelensky gen tout lewòp nèt dèyèl lap mande chita pale se yon bagay nòmal sa ap fini pa fèt mentnan kounyea an ayiti pou yo ta rive fè dyalòg la fò yo ta pran yon seri de fòs moral nou ap sonje lè afè prezidan aristid avèk jeneral zedras ki menm lè. Jeneral Cedras te vin dakò pou l vann lame a pou l kab sove tèt li li menm. Men, se Jimmy Carter, ansyen prezidan Lèzetazini, Jeneral Colin Powell, ansyen jeneral kòmandan an chèf lame amerikèn, avèk Senatè Sam Nunn, se yo yo te voye vin chita pale avèk Yo fin pale avèk Prezidan Aristide, yo vin pale avèk Jeneral Cedras, yo pale avèk Agaou ki te prezidan lè sa a, se tout pale sa yo ki te vin mete fen a konfli a. Donk lè m di nou bagay la fini nan pale, e pa fanatik mwen fanatik non, se granmoun mwen granmoun wi, m konnen bagay sa yo se konsa yo toujou fini.
Talè. Wi wi kolonel sou menm lanse sa pandan wap pale de gouvènman an ki pa gen nou kapab di ki pa gen ase asiz pou yo ta negosye ansanm avèk bandi yo men nou wè lapolis li menm li deja alète popilasyon pou l di yo pa pran nan ebyen pwovokasyon bandi yo paske yo pale de bandi yo ki bezwen itilize yo kòm de boukliye imen. Se premye erè sou le plan teknik ke lapolis fè. Parce que cette parole est une parole politique. La police pa gen la pou la pe rentre nan parole public avec sa bandi di, sa k gen pou di, sa pou population fè. Se la première erreur technique ki pou fèt. Se yon moun nan gouvènman an ki te pou gen kouraj pou pale a popilasyon an. Paske lapolis se yon enstans doperasyonalizasyon, degzekisyon dè zòd li ye. Li pa pou l la pou l ap fè gè psikolojik avèk bandi. Paske bandi a k ap pale la a, li pa pale antanke bandi non. L ap pale antanke chèf pati politik li. Fò n pa bliye sa. Donk, an n di pa egzanp lapolis ta pran chans li. Ou wè sa, alò m sipoze. Nèg nan lapolis yo pap janm fè deklarasyon sa yo san yo pa pale ak gouvènman. Gouvènman pa gen kouraj, gouvènman santi li pa gen otorite moral pou l ta fè yon deklarasyon paske l konnen popilasyon an pap tande l. Donk ankò yon fwa yo itilize lapolis. Lapolis pa gen pou l rantre nan pale anpil avèk bandi, nan dyalòg avèk bandi. Lapolis gen poul dège gonfle ponyèt li kon bandi yon kotel monte operasyon lal chache bandi. Sa se yon etap daf? Wi wi c'est une erreur technique. C'est une erreur technique paske e moun gouvènman yo pa fèl yo menm se poul sil pa suivi de fè pou se pa yo menm ki pase ki vin blaze. Donk c'est une déclaration politique e lapolis pa gen poul fè pwomès lapolis gen poul fè travay li e el fè travay li tou senpleman pa egzanp. Nou wè bagay ki pase avèk mesye Kenya yo. Sela ve dir ke nou sonje lè yo tap fè depwaman an, mwen te di nou se pa konsa depwaman fèt. Paske ou pa kab vin avèk de ma, ou pa kab rive nan pwen pou w vin avèk yon materyèl blende wi. Epi lè pou remòke yon blende, se yon blende wap fè wap rale yon blende, bon nou tounen nan Pòtoprens wi. Paske se nan Pòtoprens mwen yo konn pran machin, ap rale machin. Paske nan estrikti lojistik yo, gen de materyèl, gen de ekipman yo fè pou sa menm. Pa egzanp, nou pa konn wè lè yo ap travo piblik, gen de gwo traktè yo bezwen deplase, ou pa wè yo gen yon machin espesyal pou sa? Donk, ou pa kab touring yon blende, yon blende ap rele yon blende, ap rale yon blende. Epi bon, jiskaprezan m ap mande m konm aksidan sa yo fèt la, m pa konprann. jiskaske gen moun kap, yon machin kap rale yon lòt, donk se 2 machin kap mache dousman. Kijan l fè rive pou, a mwen ke se fren l pèdi, m pa konnen, se yon bagay doun ekstrèm gravite, kilbedo mesye yo, nou toujou konnen ke yo pat gen sipò lojistik yo te fèt pou te genyen an, aksidan sa vin montre nou ke nou nan sinema, nou nan blag.
Kolonèl ou pap di anyen sou arive. An di solda e ameriken yo. Se blag, mwen di, pou m fèk di nou se blag. Ew solda ameriken tap vin la? Yo isit deja, alò an di e marin ameriken. Ou wè yo?
Yo anonse l lan anbasad. Mande w si w wè yo?
Eske w wè yo? Pèp ameriken yo konn moun ki sou teren an wi, bon moun ki sou teren an, bon stratèj yo konnen yo, e pitit yo yo ye wi. Se yo menm ki aprann yo konn tout se. Depi dat ou ameriken pa janm vle vin la, e pase yo konnen ki moun ki sou teren an. Pase yo konnen moun ki sou teren an pa vle wè yo, pase yo te fin pre al mennen yo fè yon pil gè an Afganistan e an Irak. yo mouri anba krak, anba dwòg, lè yo rantre nan popilasyon ayisyèn e amerikèn nan, yo pa kab sipòte yo, yo oblije depòte yo. Se yo menm ki stratèj ki dèyè mesye k ap travay yo. Gen de fwa mesye bandi yo kab pa menm konnen moun ki ap ba yo lòd yo, k ap di yo sa pou yo fè. Pa egzanp bagay similasyon ou wè y ap fè pou yo mete fo sòlda. plizyè kanpe plizyè kote donk yon bandi ap konn pou l fè bagay konsa se bagay ki fèt nan gwo lagè yo. Ou vle pale de epouvantaj yo?
Wi, se bagay se moun ki etidye nan gwo liv nan liv mwen li yo yo ou konnen kijan liv sa yo rele yo rele yon seri de FM yo mete FM tirè 427 FM tirè 516 yo chak trete yon sijè de gè menm diskou wè FM nan tradui kisa pou nou?
Padon? FM nan li tradui kisa? Son liv.
Se yon manyèl. Se yon manyèl ki di w nan tèl kote yo te ye tèl lè, men tèl pwoblèm ki te poze, yo te fè 1, 2, 3, 4. Yo rele sa la solution de l'école. Se ladan yo aprann tout sitiyasyon ki kab poze sou yon teyat de gè e ki jan pou fè fas a yo. E ameriken ekri yo apati, e pa bay teyori non, se apati de eksperyans ke yo fè sou teren. Epi yo ba ou, si w nan tèl sitiyasyon rive tèl kote, men kisa lekòl la mande pou fè. Men vwasi la solisyon de lekòl. E se atravè yo menm m abitye ap konsilte tout tan. Lè pou m fè kou, se yo menm mwen oblije konsilte. Lè pou m gen enstriktè pou al fè yon kou, se mwen pou di l matyè sa ke w pral anseye a, Pwen sa ou prale a, al nan tèl FM, nan tèl paj, de tèl paj a tèl paj ki trete kesyon an. Paske se pa yon bagay ke ou kab envante, se yon syans li ye. E syans lan li fèt a pati de eksperyans. Ki metodoloji? Wi, wi, ki metodoloji pou swiv. Pa egzanp, afè ou tande yo pran de blende Kenskòf la, se yon règ ki pa respekte. Paske lè ou nan konvwa, machin yo pa fèt pou yon distans omwen 25 mèt. Bon si nou bezwen konprann sa map di nou yo, al gade nan fim, al gade lè w wè prezidan Poutine ap deplase, prezidan ameriken an ap deplase, wap wè menm si machin yo ap kouri vit, yo tout gon distans respektab ant youn e lòt. Poukisa? Si yon malè rive sa devan l pa fèt pou rive sa dèyè a tou. son prensip li ye li ekri donk afè yon nèg dim ou gen 2 blende epi bandi pran 2 blende nan men w yon sèl kou al pa fèt pou l tap rive.
Alò kolonèl poun poun fini vrèman ou wè.
Paske kouvèti ayeryèn nan kisa li ye li premyèman ba w enfòmasyon presiz paske lè wap fè lagè kisa wap chèche son sib wap chèche sib la son moun fò w konn kote moun nan ye Premyèman, fò w fè kontak vizyèl apa fò w fè rekonesans. Ou pa kab deklannche operasyon an si rezilta rekonesans la ba w pa ba w presizyon ke moun nan la vrèman. Se sa fè m toujou di w tout ton tande lapolis di l ap fè operasyon se manti. Yo kab òganize yon dezòd, yo kab al gaspiye bal. men se pa operasyon paske operasyon pa gen dwa deklanche si ou pa gen verifikasyon ke sib la sou plas la. Se kankou lè w wè nèg yo al pran Nenel Cassy nan restoran an. Yo gen dwa gen mwa edmi ke y ap swiv misye l toujou al nan restoran an Mwen ap swiv. Jou yap pranl lan gon nèg ki nan kafou a ki wè machin Dendel rantre. Lè machin nan fin rantre, gon nèg ki nan restoran an ki wè Nenel desann. Se nèg sa a di wi Zwazo a la. Epi tout nèg ki te nan zòn nan parèt. Yo pa kab fè nan operasyon polis pa gen, e pa nan operasyon polis, nan operasyon pa gen kou rate. Ou pa sib la gen dwa sove anba men w. Men ou pa kab monte sou pozisyon pou sib la pat la. Dènye rekonesans lan fò l se jistifikasyon ki fè w deklanche operasyon. Mentnan lè se operasyon nan espas jewografik konsa fò w gen yon vizibilite ayeryèn pa egzanp ou gen dwòn. ki spesyalize pou sa. Dlo nan lè li dou wè. Men misye l gon mayo nwa sou li. Li gon mayo nwa sou li li tèl jan. Li gon bout pantalon sou li. Men l vire l rantre nan tèl kay. Se se moun ki wè a. Paske pou w aji fò w wè. Ò ou menm ki fantasen an. Ou pa p wè a mwen de 300 mèt, de 200 mèt, de 150 mèt, 100 mèt. Ke w ap wè pou w atake sib la. Donk se moun kap baw endikasyon se li kap gide w. Se kankou yon GPS. Li di w egzakteman kote w ye. Donk ou pakab fè operasyon sa yo san kouvèti aryèn 1. Pou la siveyans. Dezyèman, lè w pral atake, wap fè pye sòl. Donk lè sa ou ekspoze nèg yo fizikman. Pou ekspoze nèg, pou w pa ekspoze yo twòp. Dwòn kamikaz yo. se kan lontan nou te konn itilize mòtye. Mòtye 60, mòtye 81, ou te gen dwa itilize yon kano ki sa li fè, li lage yon bonm, li lage yon obi, menm lè w ap atake. Gon dènye fwa ou wè w menm grenad a fizi oubyen grenad a men w voye pou kisa? Lè grenad la tonbe l eksploze. e kòm l ekspoze l kab pran nenpòt ki moun donk sistèm defans nèg yo oblije gaye lè yo gaye lè sa yo kab mache rantre pran yo donk dwòn kamikaz la tout dwòn kamikaz ou wè y ap itilize yo tout mal itilize tout operasyon ou wè k fèt a dwòn kamikaz yo tout mal fèt se bagay y ap fè se mannigèt nèg k ap itilize dwòn yo fè pou fè moun chèf sivil yo konprann yo fè yon bagay men se manti. Paske lè w lage dronn kamikaz la poukisa w lage l? Ou pa lage l pou tye moun, ou lage l sitou pou dezòganize sistèm defans lan. Mentnan pou w pwofite de dezòganizasyon sa, fò w rantre ame al pran moun yo. Fò w rantre apye pou w al tire nan tout lè direksyon. Paske dronn nan fèk eksploze, bo w yo gaye. Donk yo pa kab fè tir de presizyon sou ou paske se kouri y ap kouri. Lè sa ou menm ou kouri ou al pran yo an avantaj. Donk menm dronn kamikaz ou wè yo itilize yo, yo tiye yon pil moun vrèman, yo blese yon pil moun, men nou pa tire avantaj mekanik de jès taktik la. Tout sa fèt paske moun ki chèf se yon pil gwo kou, yo pa konnen, e lè moun yo fin fè yo, ou pa tande jou yo ap di w, nou tiye 30 bandi, nou tiye 40 bandi, men ou pa janm wè yon po bandi. Donk, se paske yo wè nèg ki la yo se yon pil koukou, yo pa konnen. Donk, yo ba yo manti epi nèg yo kontan ke yo tue bandi. Men ban m yon po bandi ke yo janm tue a. Bon, si yo tue tout bandi se yo, yo ta pran zam yo. Sela ve di ke lè yo fin lage baay la, yo pa menm gen moun k ap rantre sou teren pou al fini travay la.